yon dola nan yon mwa pa egzanp, kisa ou panse sa ap koute l si l bay yon nèg 5 mil dola, 10 mil dola, 15 mil dola pou fizye w pou li, si w anmède l? Sa p ap koute l anyen. Yon nèg k ap fè yon milyon dola pa egzanp lemwa. Èske w panse sa deranje l di ba yon nèg 5000 dola pale pou li nan radyo, pale pou li, vante l, vann li byen, fè l bèl? Ou panse sa deranje l? Non. Gen kantite kòb nèg la ap fè, ba w 5, 10, 15 mil dola se yon monnen epis pou li. Pou l fè w fè yon bagay pou li, fè w fè yon zak pou li. M panse li ekstrèmman enpòtan. Zanmi oditè m pral poze yon gwo kesyon la a. Padone m si m pa ka antre fon nan repons yo, paske l pa yon ti dosye piti. Se vre tout tan nou tande polisye mouri, pa vre? Se vre tout tan nou tande yo touye de twa polisye, pa vre? Men se vre tou nou tande yo di w youn, de lòt disparèt. Ou konn tande sa? Entèl mouri, te gen 2 polisye, youn mouri, lòt la disparèt. Ou konn tande sa? Kot polisye disparèt yo ye? Kèt, kesyon sa gou nèg wi tande. Polisye ki disparèt yo, kote yo ye? Gen de moun ki kwè ke lò yon polisye disparèt, se de moun yo pral touye. Non. Yo ka touye w, konsa tou yo konn pa touye w. Si m di w gen yon pakèt zak k ap fèt nan lari a la, se de polisye disparèt k ap fè yo. W ap sezi non. Hum. Nou abitye tande yo di nan tèl gwoup zòn, nan tèl zòn, nan tèl baz, nan tèl gwoup gang, e yon polisye mouri, yon polisye disparèt. Oubyen de polisye mouri, youn disparèt. Twa polisye mouri, de disparèt. Lè polisye disparu, kote yo ye. Disparèt la pa vle di ou mouri non. Ou konn sa? Disparèt. Lè yo di yon polisye disparèt, li pa vle di ou mouri. Si yo kwaze avè w nan yon blende, 2 nèg kouri apre sa gen youn ki rete, yo pran l, y al avè l, ou ka rele l disparèt. Men lè ya lavel la pa vle dil mouri non. Petèt se polisye sa a wi ki pral bay dè enfòmasyon. Petèt se polisye sa a wi ki pral mennen yon operasyon, ki pral moute yon operasyon pou yon bandi. Petèt se polisye sa a wi ki pral ba w 1, 2, 3 taktik pou batay. Pa konprann bandi yo vin, bandi yo pa sòt sèlman tande, bandi yo pa sòt tande. Pa sezi si m di w majorite gwoup gang la gen de polisye disparèt. Ok. Ban mwen yon ti pwisan sono. Patrice Wagner m salye w. Se yon dosye sansib wi m ap manyen la a. Li gwo nèg wi sa w wè m ap pale la a. Li gwo nèg anpil. M konnen l gwo nèg. Polisye yo rele polisye disparèt yo. Kote yo ye? Ok. Polisye n rele polisye disparèt yo ki kote yo ye? Kilès ki la a ki ta ka bay yon rapò sou polisye ki disparèt? An n ta di pandan 2021 an, de premye janvye a jodi vandredi 9 jwen an, konbyen polisye disparèt nou gen? Se vre w ka tande yo di w gen 25 polisye k mouri pou ane a, se vre w ka tande yo di w gen 27, se vre w ka tande yo di w gen 30 polisye k gentan mouri pou ane a, men, Konbyen polisye ki disparèt? E polisye nou rele polisye disparèt yo kote yo ye? Kèt, se yon gwo kesyon map poze la zanmi oditè. Kilès ki gen responsabilite pou bay yon rapò sou polisye ki disparèt? Kilès ou panse m ta frape pòt la? Humm pòt kilès ou panse m te ka frape la m di pou ane a de premye janvye a jodi a konbyen polisye m gen ki disparèt kiyès ou ou panse gon enstans ki ka di m sa se vre yo ka di a gen 25 polisye k mouri se gen gen 15 polisye gen 30 polisye k mouri paske polisye sa yo Yo wè yo pran bal, genyen k al lopital oubyen genyen k boule oubyen genyen k touye nan operasyon, nèg fè foto, nèg fè videyo kadav yo e pou kont ou di 1 2 3 yo mouri. Ou konnen te gen 6 Savyen, te gen 3 anlè a Petyonvil, Metivye, te gen tan, te gen 2 Kafou Fèy, te gen wi ou di sa yo se lè polisye ki mouri. Men e polisye k disparèt yo? Konbyen yo ye? Èske polisye k disparèt yo mouri? Ah! Polisye k disparèt yo eske yo mouri? Ka toujou gen youn ki mouri, ka toujou gen 2 k mouri. Ok?
Radio mega. Ok?
Polisye ki disparèt yo konbyen yo ye 1 ki kote yo ye 2? Gen de nèg ki kwè gen de gwoup gang ki gen founo yo. lèl fin touye yon nèg yo boule w wi men gen group gang tou k gen polisye k disparèt yo nèg yo tou fè chwa ret anndan nan gang nan e nèg sa yo moute de operasyon pou gang nan nèg sa yo planifye de bagay pou gang nan kèt.
Radio Mega.